Hi guys kòman nou ye kòman nou ye jodi an nou sou chanèl Matilda Lerone pou yon nouvo nouvo nouvo video video jodi an guys se yon ti story eske se yon ti story mwen se wi m ka metel nan kad story Wi m ka metel nan kad story timoun. So nou ka wè vwam pa twò bon jodi an, se paske m gon grip kap sakajem pandan tout semèn nan. So m te gen pou m te fè yon video pou nou depi depi avan yè, but mwen pat kapab akoz de vwam ki pa twò bon. Jodi an se redi m redi fèl paske nap wè vwam m pa konn si nap tandem byen. But nap wè vwam on jan pa two bon guys ok. Men anvanm antre nan plis detay map di merci merci e map pran le swen vreman le swen poum di chak grenn moun ki abone avek chanel la merci e ou menm ki poko fèl ou mèt al fèl kounya.

De retour apre la poz guys so map redi nou dezole ankò si nou wè mwen jan frèt se paske m pa pote m twò byen m gon grip kap banm pwoblèm m pa konnen si se paske li fè frèt anpil m panse se sa m panse se akoz de fredi an ki fè sa guys so. L ap ban m pwoblèm anpil. E sa fè m pa t ka fè videyo. Bon, jodi a, m fòse pou m fè yon videyo pou nou guys, ok? So, jan m te di nou an, se yon ti story. Se, èske m pa konnen si m ka mete l nan kad story ou pa. But, se fason m te panse lavi a ta pral ye lè mwen fini lekòl e kòman lavi an vin ye pou mwen vreman guys. So, Sa son bagay kòmsi ki rive anpil jèn nan peyi nou, nan peyi Dayiti a vre di janm di nan peyi nou an. So, sa sa rive anpil nan nou ke jan nou panse nou ta pral viv apre etid klasik nou, se pa konsa nou al viv. E ke m fèl tou pou etidyan kap vin, kap gen pou genyen yo, timoun ki fin fè filo ki panse ke jan lavi an pral ye pou yo an, ki pral wè kòmsi reyalite lavi an vrèman guys. So m toujou di sa mwen menm, m toujou di ke ou konn lavi se aprè etid klasik ou ou k vrèman konn sa k rele lavi. Lè m di w vrèman konn sa k rele lavi, lè w nan, lè w nan kòmsi, lè w nan etid klasik ou tankou ou nan primè ou nan segondè, tout ou nan filo bagay sa yo, Ou sanse gen paon, kòm kounye a se NS 4, mwen m pa t fè NS 4, ou k sanse gen paran, ou sanse gen pwofesè k ap bay bo bourad, si w te lekòl kay mè, si w te lekòl kay mè, ou sanse gen mè yo tou, e kòm ou, pase ou pa vrèman konn sa k rele lavi an, ou pa vrèman konnen, lè w konnen a di kon sa, men ou gen paran w k ap voye w al etidye, ou gen pwofesè, ou gen tout moun sa yo k ap bo bourad, men lè w rive, lè w fini lekòl, ou pa gen sa yo ankò, paran w ka toujou di w al pran liv ou, Men jan l te konn bouste ou lè w te nan etid klasik lan, se pa konsa l ap bouste w ankò ok. E sa k fè m deside fè videyo sa. Paske anpil moun yo toujou di konsa ke lè yo fin lekòl m pral fè si, m pral fè sa. Mwen m pral pale pou tèt mwen, m pral pale pou mwen menm pèsonèlman ki sa m te panse e ki jan bagay la vin ye pou mwen.

Mwen menm, mwen te fini lekòl, mwen te panse ke lè m fini lekòl, mwen te menm kòm si lè w lekòl, ou wè katrè di maten ap vin leve w nan kabann ou, petèt se a, ou panse sa gen pou l fini, e kòm si lè m al nan inivèsite, m pa ta pral leve nan kabann mwen a katrè di maten. E komsi, tou m pale pou vwa m wi, vwa m pa bon menm. E komsi, lè mwen, e komsi lè m rive nan lekòl, lè m rive nan inivèsite, m pa ta pral lekòl leve a katrè di maten ankò nan kabann mwen. Lè yo vin leve m, m ap fè kòlè, m ap fè kòlè. Yo di, a, sa gen pou l fini yon jou. Bon, lè m resi wè m rive nan filo, lè m resi wè m nan filo, timoun m kontan. M kontan byen ke m pa t fete fèt filozòf akoz yon bagay ki te pase lekòl la. Sou pwomosyon m nan nou pa ta rive fete fèt filozòf nou. Men nou te kontan n rive nan filo. Ki moun ki pa kontan yo rive nan filo? E kòmsi filo a. E te kòmsi ou fin rive nan lavi a. Tèlman nou kontan nou rive nan filo. Bon lè w ap gade je m se sa nèt. Sa a se tout moun nan peyi nou ki konsa. Pa sèlman peyi nou non, m panse lòt peyi tou, tout etidyan depi rive nan filo, se konsa yo ye guys. Ye, donk m prale rapidman, m pa pral antre nan ti detay sa yo paske m bezwen fini videyo an rapid pou li pa twò long. Ebyen wi. Bagay sa ap antre nan nen'm timoun. Son bagay pou flite li ye. Li gen yon, li gen yon, um, yon spray ladan. Nou konnen m gripe. Li gen li. Li gen spray sa ladan. Ou mete ladan. Epi li flite pou kont li. Ou mete yon nonb de minit. Epi li flite. Mwen te jwenn li Turquie tou wi. Se paske m te jwenn li Turquie. Mwen te vin chèche la. Depi lè m fenk vini la m ap chèche l. M pat ka jwenn li. E dènyèman la m resi jwenn li timoun. Li flite, li vin, li bal, e anlè a li te ye, klou an rache, m pa konn sa k fè l rache an, li prete mwen te m wè l tonbe, m pa janm enterese rekloure l ankò, m kite l, men, ou mete l sou nonb de minit ou vle timoun, men ni. Ou mete li sou Sou swa 9 minit, swa 18 minit, swa 36 minit. Ou mete l. Ou menm si, li bon anpil. Li toujou fè kay ou rete santi bon. Yon moun ki Turquie ou yon moun ki Kore, n ap jwenn li. Etazini genyen l tou. Paske m t ap gade yon youtubeuse, li te fè yon videyo, li t ap esplike, li te montre ke yo te voye l pou li lakay li. Li te achte l sou Amazon. Alright wi li t achte l sou amazon epi yo te voye l pou li so m panc li bon anpil paske nou mete l chak 36 minit donk chak 36 minit li flite li banm pwoblèm la se paske nou konnen m gripe ba la santi bon sèt men m gripe lè li flite lè li kanpe la li flite e ke li kòmsi nan ni m l antre li konn anlè a la men Klou a rache, m panse map mete klou a ladanl poul ka bay. Li bon anpil, li toujou kenbe kay ou santi bon. Gon lòt ankò ou men se ou menm ki flitel ou just pezel epi li flite se ou menm ki flitel men yo tou lè 2 bon. Yon moun ou kore di sid ou ta renmen achtel wap vini nan dayiti wi. Anfèt, gen de bagay ou panse lè ou fin lekòl. Bon, lè m t ap fin lekòl, m di ok, m fini lekòl, m pral antre nan inivèsite. E mwen menm rèv mwen se te pou m yon medsen, jan anpil moun ka di sa, rèv yo se te pou yo tèl bagay, tèl bagay. But, se pa rèv nou pa genyen, men se peyi an ki te fè nou te oblije bese lebra. Anpil moun se konsa, ou pa fè sa w renmen. Ako peyi an, nan peyi sa a ou pa aprann sa w renmen, ou aprann sa w jwenn. Anpil moun toujou di sa. Nan peyi sa a ou pa aprann sa w renmen, ou aprann sa w jwenn. Mwen gen anpil moun ki ta fè m konprann sa lè m te nan lekòl klasik e m pa t ap janm konprann sa guys ok. M pral esplike nou byen lè m fini. Lè mwen te fini lekòl touswit mwen fin konpoze egzamen leta mwen bon. Mwen te pase e ke mwen brale nan inivèsite. Mwen te vize FMP avèk Inivèsite Notre Dame d'Haiti. Dayè nou konnen se konkou pou al pase, pou al ladan yo. Bat kòm mwen te gen sè deja ki gran sè m yo te di m ke prefak kòm si yo te al nan prefak yo menm e kòm si yo se kòm si ou pa etidye anpè vre ya fè w pase mizè, ya fè dat, ya fè dis. So, m vin kòmsi lè yo fin esplike m tout sa yo, m di m pa pral nan prefak mwen menm. M di m pa pral nan prefak. Tout zanmi m yo ki ta pral nan egzamen yo te sanse pral nan al nan prefak. Tout sa k ta pral nan medsin, medsin, nenpòt lòt bagay tout t al nan prefak. Mwen m te di non, m pa prale nan prefak. E ke m rete lakay mwen, mwen achte yon bann liv, mwen te rekonn al anba lavil, Bò FDSE m kwè wi. Bò FDSE nan zòn bò lopita jeneral m kwè m pa sonje. M te konn al achte liv pou m te al nan egz pou m te ale nan egzamen. Tout moun t ap di m non fò al nan prefak fò al nan prefak. Bòt mwen m te di non m pa pral nan prefak e m ap pase nan youn ladan yo kanmèm. M te di sa m te di tèt mwen sa. M te di m pa pral nan prefak e m ap pase nan youn ladan yo kanmèm. Yo di non si w pa al nan prefak ou pap pase this that ok So mwen te gen lòt zanmi m ankò ki t al nan prefak e ke m te konn fè yo kòmsi ba yo yo konn ba yo liv nan prefak liv pou yo achte m te konn di ki liv yo di w pou w achte ki liv yo di w pou w achte epi yo di m ki liv yo di pou m achte m achte yo epi mwen chita lakay mwen de fè orè mwen senkè di maten pou m leve pou m etidye, pou m pran poz a dizè m kwè, a de dizè pou m pran poz la pou m tounen nan liv la. Non, m pa t pran poz la dizè nan, m te fè, m te fè orè de senkè di maten m leve, a uitè di maten, m fè dezè de tan, a uitè, de ou twazè de tan, a uitè di maten m kanpe. M te fè orè mwen pou chak jou men ki liv m ap pran, si se bioloji vejetal, si se bioloji animal, si se fizik, si se matematik, tout sa yo gen yon egzamen pou fakilte an. e ke m di m fè orè mwen pou chak jou di lendi o samdi. Sèlman le dimanch m te konn sanse pran repo. M te fè orè mwen pou kont mwen. M annik monte sou do beton an depi 5 è di maten, lè sa 5 è di maten li fè klè. Depi 5 è di maten m monte sou do beton an m ap kraze, m ap kraze, m ap kraze bèt mwen, m ap kraze bèt mwen. M pran poz a 9 è. A 8 heures du matin m pran poz, apre sa m gen dwa al fon ti domi, m al manje, m tounen nan live la a 10 heures, m pran poz anko a 2 heures apre midi. Sa k fè m te pran poz a 2 heures apre midi, se paske chèn 26, Tele Zenith, m kwè, te toujou gen de bèl ti fim y ap bay a 2 heures, depi l 2 heures mwen tou ale nan fim nan, so la m te toujou gen invite lakay la, menm si pa t gen kouran, m gade fim. Mte toujou al gade bèl ti fim yo a 2 zè aprè midi pou 4 wè m t nan liv la a 4 wè. Chak jou se te konsa timoun. Chak jou se te konsa m te konn fè l. Ok. Chak jou e konsa m te konn fè l. Toujou di sa, pa gen anyen ou vle fè nan lavi ou pa fè l. Pa gen anyen ou vle fè ou pa fè l. Malgre tout moun te konn ap di m pa al nan prefak, ou pa al nan prefak ou pap pase.

M pa jwenn anyen ditou lè mwen ale nan egzamen fizik la. M konpoze FMP anvan Notre Dame. Wi. M kwè sa wi. M kwè m konpoze FMP anvan Notre Dame. Èske m te konpoze FMP anvan Notre Dame? M pa sonje non. M pa sonje si m te konpoze FMP anvan Notre Dame. Men depi lè m fin konpoze FMP m di m m pa bon. M pral pati pou Notre Dame. Notre Dame m ale ti moun. Te gen anpil anpil anpil timoun ki te vin konpoze, y ap pran 122 mwen kwè a pran. Nan 122 sa te gen fòmasi ladan tou. 122 sa te gen fòmasi. Y ap pran ay san, tou ni nan medsin nan fòmasi y ap pran 122 mwen kwè. Ou, 120 ou 122 ou t ap pran, m pa sonje. Lè m fin konpoze, m pa t santi m mal konpoze. Sitou pou biyoloji vejetal, m te byen pase guys. M te byen pase. Byen pase. Apen si m pa jwenn 2 ou 3 grenn ladan. Chimi m te byen pase. Tout matyè yo, m pa gen matyè vreman ke m pa t twò byen pase. Apa de fizik, kèk grenn bagay men kòmsi jan m te mal pase nan FMP, m pa t gen matyè m te mal pase ladan yo. Menm jan e ke vrèman vre lè rezilta kèm anba pla pyem timoun jou rezilta sa e m wè m 76 yèm nan timoun ki te bon yo sou 100 konbyen timoun de 76 yèm guys so m tèlman kontan like m wè m pa al nan prefak la vre tout moun malgre m fin antre nan inivèsite an lè m di yon moun m pa al nan prefak yo te sezi tande m pa t al nan prefak tout moun nèt te pase nan prefak Moun ki pat pase nan prefak se moun ki te vin konpoze deja epi apre sa yo pat bon yo te jis ret lakay yo kòm yo t al nan prefak deja yo te ret lakay yo prepare yo revin rekonpoze ankò nan ane pwochèn but mwen se te premye konpoze m premye eksperyans mwen pou nan konkou inivèsite e m te tou bon san prefak. De tou bon san prefak. E nan tou la m te gen anpil timoun ki te vin konpoze. Chak ane, gen anpil anpil timoun ki vin konpoze. But m te pami sa k te bon yo. M te santi m gen chans tou pou sa paske non sèlman m te travay pou sa e ke vu ke m pa al nan prefak la, tout moun te gentan ap di m m pap bon, m vin wè ke m bon. Li kontan anpil. Bon gen moun ki te ka di m konsa, ou al nan prefak ou bezwen al nan konkou, wap al fè nan konkou. Nan betiz wap pase konkou, ou pa anvi al lekòl, nan inivèsite ou pa anvi ale fò w gentan, fò w pa al nan prefak epi w di wap prepare egzamen lakay ou. But sa yo pat janm dekouraje m ti moun, sa yo pat janm dekouraje m paske m te de konnen m kapab ok. Sof ke m te gen dout ak pa rapò avèk sa moun ap di. Ok, antre Notre Dame kounye a m twou kontan, m vin antre Notre Dame m pat vrèman gen zanmi. Lèm vin antre an m pat vrèman gen zanmi but mwen te rankontre m te gen elèv kem te CMDM avè kem vin rankontre so nou te tou fè baz nou and te gen elèv kay pè a ki te vin tou fè baz avèk nou menm kay mè a tankou Kev moun sa yo te vin fè baz avèk kay mè a chak klas te gen baz pa yo but nou menm nou tanke nou pat anpil sot CMDM nou te vin fè baz avèk kay pè a epi avèk Lekselans tou yon lekòl ki Tomasen, se nou menm an tou ki vin, se 3 lekòl sa yo ki te vin zanmi, e ke jiska prezan nou rete bon zanmi. Te gen Mè Boudon anndan, te gen yon bann lekòl, chak lekòl te gen gwoup pa yo. Kounye a rive nan inivèsite a poko janman gen de peripesi nou pral pran. Kounye a guys, nou kontan, ble vin fèt, yo ble nou, nou konnen ble a se grimas yo fè moun fè, yo ble nou, ok, nou antre nan inivèsite. Timoun! Nou pase mizè wi. Nou pase mizè. So, lè nou rive nan premye ane bay sa yo, nou komanse ap frape. Kounya vin al pran machin anba, anba lavil anko guys. Nan al pran machin anba lavil. Te gen yon nan nou ki te tonbe nan al pran bus. Nou pase guys, nou pase. Kote ke lekol la fini a 5 he. a 5 è, defwa 6 è, timoun, pou nou al pran machin. N ap ret lakay nou a 8, 9 è, e fò n etidye, fò n travay. Jwenn machin nan, s on pwoblèm. Le maten ankò, s on pwoblèm. Guys, nou pase. Pou valè tout sa nou pase, timoun, Tout nan premyè ane, m pa t gen ide pou m kite peyi an. M pa t gen lide kite peyi an. Mwen vin kòmsi gen yon motivasyon pou m kite peyi an, se lè mwen pral fè dezyèm ane kote ke kowona vin met pye timoun. Nou imajine nou ke m deja konnen m pral fè anpil tan ap etidye e m vin wè m ap pèdi tan akoz de kowona. Te motive m ale tou se paske m te gen de zanmi m ki te CMDM avè m ki te al jwenn, ki te jwenn bous Mawòk. Lè sa a, m tou kòmanse chèche pòt de sòti pòt pou m kite peyi an. E peyi an vin tèlman vin nan yon sitiyasyon tou, m te pè mache nan peyi a. Bon, kounye a l vin pi mal. Si se kounye a, m genlè pa t ap mache ditou. Si se kounye a, l vin pi mal. Deja, jan l te a, m te deja pè mache nan peyi a. So, epi, m vin, m vin kòmsi gen motivasyon an se lè m vin wè gen moun ki ale nan bous, jwenn bous, marouk, bagay sa yo. E lè sa tou, mwen vin konnen ke gen bous k ap bay toutan. Kounya m kòmanse chèche wout pou m kite peyi an ti moun. Lè m wè m kòmanse ap pèdi tan, m se, m p ap pèdi tan konsa. Non, m p ap pèdi tan konsa. Mwen chèche ti moun, m p ap ba nou manti, mwen mache nan mezi anbasad ki te genyen. Mwen genyen Kev ki te toujou ap mache avè m, mwen genyen Modeline ki te toujou ap mache avè m tou. Moun sa yo, nou sou kè m ti moun. E mwen genyen zanmi m nan tou ki pa la ankò a, li te toujou ap mache avè m. Nou te menm al postile nou bagay pou Brezil. nan anbasad Brezil la, nou ta vin stidye ansanm, e te mwen menm, li menm avèk Kev. Avèk Kev, nou ta al postile nan yon bagay pou Brezil, so nou pat bon. E gras a Dye, m pa pral di gras a Dye non, men, lan lavi sa, sa m te vin konprann tou, gen de bagay ou wè k pa fèt, tout sa e Bondje. E Bondje, Bondje gentan konnen ki bò l ap mennen w, Bondje gentan konnen ki wout l ap fè pou ou, Sof ke se ou menm ki pou chèche sòti tèt ou. Bondye gen wout lan pou ou men fò chèche pòt de sòti an tou. Bondye ka pede w men rete chita a se pa sa kap fè ou jwenn wout lan. Bondye toujou di w sa aide toi et le ciel t'aidera. So wap ede tèt ou epi li menm lap ede w ok. Pa rete chita pou di a m bezwen kite peyi men chak jou ret chita lakay ou ou pa chèche yon mwayen. Mwen guys m pap ba nou manti. Mwen sòti chak jou. M rive yon moman ti moun. Mwen sòti lakay mwen chak jou. Mwen al sou Google mwen mete anbasad ki genyen nan Petyonvil. Mwen mache nan mezi anbasad ki genyen nan Petyonvil. N ap di m manti? Mwen pase nan anbasad Japon. Mwen pase nan anbasad Brezil. Mwen pase nan anbasad Espay. Mwen pase nan anbasad Tiki an. Mwen t al nan anbasad Tiki wi. Mwen pa t jwenn li. Li te nan. Market, Li nan bagay Complexe Louverture, m konnen nou konn kote sa Petyonvil, li te nan Complexe Louverture, lè m ale yo di m non, yo retire anbasad la, yo voye l nan Big Star Market. Mwen ale menm jou an nan Big Star Market, yo di m konsa, non, yo retire anbasad la nèt Ayiti. Mwen ale nan anbasad Turquie, m pa t jwenn li, Mwen ale nan Hexagone nan. Gen anpil anbasad nan Hexagone nan. E la m te jwenn Japon, m te jwenn Brezil, m te jwenn Espay. Mwen al mande si gen bous. Yo te ban mwen. Mwen te gen fèy pou tout timoun. Mwen te gen fèy pou tout. E kat anbasad ki te anndan. M bliye ki anbasad ki te anndan ankò. E kat ki te anndan. Mwen te gen fèy pou tout. Degen pou Espay, se te pou viza etidyan. Brezil nan, se te pou. E te pou bous la, nou te ale, lè nou ale yo fè nou konprann ke nou vin twò ta. Pandan se tan, li potko menm dat pou bous lan te, pou te vin postile, yo di non fò te vin postile avan dat sa e te dat, lòt dat yo te bay limit nou rive anvan dat la, se te dat pou te vin konpoze ke li ye. But, nou rate l. Sa te fè m al dèyè tout, tout relve de nòt mwen, tout afè m nèt, sa te fè m al chèche. Tout, mwen ale pou Kiba, Mwen ale pou Kiba, but se pat nan anbasad Kiba mwen t ale, mwen te ale nan Ministè Sante Piblik, yo t ap bay bous pou Kiba, e la mwen t ale. E la mwen t ale, mwen al nan Ministè Afè Etranjè, mwen al postile pou Chin, mwen al postile pou Chin nan moman kote gen Kowona a, kote Kowona a fè ravaj, mwen menm mwen al postile pou Chin. Mwen pa al konpoze, sa k fè m pa al konpoze, Lè m ale guys nan ministère affaires étrangères pou moun mwen wè pou moun mwen wè ti moun nan ministère affaires étrangères guys pou moun mwen wè haa m di m pap pran chans lan paske m tande yap chwazi yon sèl moun yap chwazi yon sèl moun si pa gen nenpòt mil moun e chans eske m m di a sa yon tan pèdi m fin ranpli fèy jiska prezan fèy sa yo la wi fèy m te ranpli pou pou pou nan ministère affaires étrangères pou chine wi jiska prezan la. Mwen pat jwenn chans sa vre. Kounya mwen ale, mwen rive yon kote timoun. Eta mwen ta avèk Modeline je kwa. Nou konn nan ki anbasad mwen al rive? Mwen al tonbe nan anbasad Mali. Epi m antre, nou konn Mali? M antre ankò al mande enfòmasyon èske pa gen bous k ap bay. Moun yo ri m. Tout lè moun yo ri m nan m pa konprann. Men lè m rive deyò a, m di, Mòd, yo gen rezon ri m nan wi. An mwen fè Mali. An mwen fè mali. Moun yo rim ti moun. Lè malgre map di konsa eske pa gen mwayen pou moun jwenn bous pou mali. Yo gade yo ri. Mwen ale nan Beljik ki delma. Mwen ale nan anbasad Beljik. Mwen ale nan anbasad ti moun ki jous anba delma. Pa sonje ki peyi non li ye. Mwen pa sonje ki peyi. M pat poukont mwen lè sa non. Eske e pa avèk mou te ye toujou? M pat poukò m ti moun. M pat poukont mwen. M pa sonje ak kiyès m te ye. M ta jous anba Dèlma. Al nan anbasad ti moun. Mwen mache nan mezi anbasad ki gen. M chache wi. M chache. Lap konsa moman sa yo chak jou m leve oh m al nan anbasad mexique m al nan anbasad argentine ki dèyè bò caribbean market m ale timoun mwen al nan mexique la nenpòt 3 fwa paske chak jou timoun m al kanpe bò anbasad mexique avèk argentine yo menm kote mexique nan menm nan menm building yo ye argentine yon bò mexique yon bò menm building yo ye li dèyè li dèyè caribbean market m kwè m al la timoun chak jou m sòti. M kite lakay mwen. Pou m al mache nan anbasad. Gon anbasad ankò ki nan rue pan amerikèn. Mezi anbasad ki Petyonvil. E sèl anbasad ki t anba lavil yo m pa t ale. Paske nan moman peyi a pa t bon. M pa t ap janm pran chans pou m al nan anbasad ki anba lavil ti moun. Sèl la m pa t ale. Apre sa chak jou n leve nou soti. Chak jou n leve n soti n al nan anbasad ti moun. M pa janm jwenn anyen. M pa janm jwenn anyen. M al postile nan anpil bagay m pa janm jwenn anyen. Finalman. Mwen gen Notre Dame ki te vin ouvè. M te konn al lekòl la yon lè konsa, pase m pa t anvi rete nan peyi a. Kounye a papa m di m konsa, si l peye premye tranch nan mwen m ap ret nan peyi a. M di en en. Olye m ret nan peyi a, m pito al Sendomeng. E konsa, m vin jwenn pòt de sòti pou Turki, mwen rive Turki, e de Turki, mwen rive kote m ye an. Timoun, sa m vle fè nou konprann de ti story san, jan nou panse lavi nou bral ye lè nou fini lekòl, Se pa konsa l ye. Se nou menm ki pou met tèt nou deyò. Se nou menm ki pou di n ap fè si, n ap fè sa. Se nou menm ki pou deside pou nou di konsa ke, ok, m pral nan tèl inivèsite. Si m pral nan tèl inivèsite tou, si m pral nan inivèsite Ayiti, m ap met kò m deyò. Gen anpil opòtinite pou etidye nan peyi etranje, men fòk ou mete tèt ou deyò guys. Fòk ou al met tèt ou deyò. Gen anpil bagay an liy ki egziste an liy. Ou ka fè yo an liy epi ou ale timoun. Gen anpil bagay. Mwen menm, jenerasyon pa m nan, nou tèlman pa t gen nan tèt nou pou n te kite peyi an, nou pa t konnen l. Men apre sa, m panse tout jenerasyon pa m nan, lè m di jenerasyon, anfèt m ap pale de timoun ki nan pòy mwen yo, so nou okòmansman nou te ka pa t gen lide pou n kite peyi an. E si okòmansman, m te gentan chèche jan m t ap chèche a, m t ap gentan kite peyi a deja timoun. Se paske lè w fenk rantre, lè w fenk fin lekòl, kounye a se inivèsite, n ap di w n ap fè senkyèm ane, n ap gen tèl bagay, se nan machin n ap vire, E sa ki te enterese nou lè w ap fè premyè ane ou bon notre dame ou bon notre dame ou antre ou just nan tèt pa w lè w ap fè senkyèm ane men sa w pral fè so e sa k te nan tèt nou but nou te gentan kòmanse chèche depi byen avan ya lontan but on moun ou konnen ou fini lekòl ou vize tèl inivèsite al ladan l konpoze ou antre ladan l Si w pa vize inivèsite Ayiti tou, depi ou nan filo ou mèt kòmanse chèche inivèsite ou pral etidye aletranje an timoun. Bous, kote w ap jwenn bous, chèche si w ap jwenn bous timoun ok. So se vrèman enpòtan guys, se vrèman enpòtan. Mwen te vle fè videyo sa jis pou sa, e m te di nou m pa vle videyo a twò long, m vle pou m te fè l tou kout ok. E m nou konnen tou m malad m pa twò ka pale. So. Se sa m te vle nou konprann timoun. Se sa anfèt m te vle nou konprann. Tout kote m te jwenn pa t mache. Jiskaske m al Sendomeng. M te reziyen m di m pral Sendomeng. Malgre anpil moun t ap di m Sendomeng pa bon, Sendomeng pa bon, Sendomeng pa bon. M di Sendomeng se yon pòt de sòti li ye. Dayè, nou wè sa, gen anpil vòl k ap fèt kòmsi pou al nan lòt peyi. Yo pa ale apati de Ayiti. Se apati de Sendomeng yo fè yo. So, Sendomeng, pou mwen menm Sendomeng et on pòt de sòti. Pandan m Sendomeng, m ap chèche, m ap chèche, m ap chèche. Si gon moun ki te m chèche pase m, m poko wè l. Franchman, m poko wè l. E si m pa tonbe nan anbasad Frans? Enh enh, m pa t al nan anbasad Frans non. Ki mirak? M te m konn kote anbasad frans ye wi, anbasad frans anba lavil, men m pa t al ladan. M pa t al ladan. So, e la m ap fini ti videyo a. M ap di nou mèsi, m ap pran le swen pou m di chak grenn moun ki abòne, chak nouvo moun mwen genyen sou chanèl la, m ap pran le swen pou m di nou mèsi, mèsi, mèsi dèske nou abòne. M renmen nou tout, nou tout se moun pa m, m renmen nou tout e kontinye, kontinye, kontinye pataje, like and kòmante videyo m yo timoun e m toujou di nou sa silvouplè ekri nan kòmantè yo kisa nou vle m pale avèk nou m vle ke nou pale avè m pou n di kisa nou vle m pote pou nou kisa nou vle m vini avèk pou nou tout sa nou vle timoun m ap pote yo pou nou. Please kòmante, yo ankourajem anpil e konsa sèlman nou ka ankourajem nan abòne, kòmante, pataje. Voye video a ba lòt moun, patajel avèk timoun kap fini yo, timoun ki te fenk fini yo, tout sa m panse lap itil yo anpil. So map di mèsi ankò, mèsi e sa ki poko fèl yo nou mèt al fèl kounya timoun, al fèl kounya. Pandan map pale a la fèl kounya. M kite nou fèl.